Beniswa Letènèl Mwoche ki egzèse men mwen o konba, men dwa za la batay Beniswa Letènèl Mwoche ki egzèse men mwen o konba, men dwa za la batay Pè e gras Bondye avèk nou Mwen vini pataje yon. Ti mesaj sa avèk nou. Mwen panse nap pran li avèk kè nou ouvri ap tann li. Mesaj mwen pral pote pou nou jodi an, nap twouve li nan Rit premye le vèsè 16. Je li pou vou. Rit repondit.

De chapitre premye a la fen. Bon, sa mwen vle di pa la, nan ti mesaj sa a m ap pote pou nou an, mwen pote mesaj sa a espesyalman avèk medam yo. Bon, medam yo, mwen salye nou nan non Jezi. Paske, tou sa w ap fè, ou sipoze mete Bondye an premye. Mwen pa pote mesaj paske mwen bon. Mwen pa pote mesaj paske nou be nou mwen konnen ke nou pa tande mesaj. M konnen nou tande. E anpil moun ap pale. Men labib di. Tout otan nou ka bay, kontinye bay. Pafwa ou pa pwan nan men mwen menm ou pwan nan men yon lòt. Wap jwenn yon mo kanmenm ki kapab fè w chanje ke jan wap viv la pou chanje yon lòt jan. Lè nou li nan Rut, m te chwazi vèsè sa a li menm ki di vèsè 16 la. Se te jèn fi sa a te marye avèk pitit Nawomi. Mwen panse anpil moun konn istwa sa. E moun ki pa konn istwa a, mwen ou kapab al li l. Ou ka li l an angle, ou ka li l an kreyòl, ou ka li l an franse. Kote Ruth avèk Opa te marye avèk pitit Nawomi. Lè de pitit gason Nawomi yo te arive mouri. Kounye a Nawomi te di medam yo konsa ke, Nou mèt retounen. Ale lakay paran nou epi Bondye kab fè nou jwenn yon lòt moun. Bon medam yo tap mimire yo pat vle ale. Lè Naomi fin pale avèk Opa, Opa ale. Li di orevwa a Naomi. Men Ruth menm, li pat vle ale. Li te rete atache avèk Naomi. Li di konsa ke m pa prale. Kote ou prale a se la mwen prale tou. Kote wap rete a, map rete la. Tout moun ou yo se moun pam yap ye tou e kote ou mouri an mwen m se la map mouri tou bon Jehovah Bondye m waw sa son bèl istwa pa vre medanm m pa di mwen konsa m pa di ou konsa m pa di li konsa men nap fè efò ki vle di nap viv nan yon moman kounya. Nou wè ke medam yo, lè m di m ap pale avèk medam, apre sa, mwen gen dwa pote yonn pou mesye. Men m ap pale espesyalman avèk nou medam. Nan lavi sa n ap viv kounye a la a, se sa k fè paran yo plis fè sik avèk tansyon. Gen pou timoun tou wi, gen pou pitit. Men mwen vle rete fokis avèk medam mwen yo, medam parèy mwen yo. Kounya lew gen yon pitit gason li marye avèk yon fi fi an pran pitit la bon m pa menm bezwen di marye depi nan renmen yo pran pitit la e kòmsi se yo menm ki te pousel yo prann rele yo pa yo e kòmsi pitit sa li pat gen manman ki te pousel met sou tè a nou tande jan yon bèl fi ap pale avèk bèlmèl. Humm depi sot sou mwen al son lòt nan tan sa nou pa tap jwenn bagay sa nou okontrè nou pa tap menm bezwen dil ale li tap gentan ale san madanm nan pap menm bezwen dil ale e madanm nan sipliyel li dil ale li di non li pa prale kote ou ale a e la m prale sa w manje li map manje kote w dòmi an se la map dòmi Bondye wap sèvi an se li menm map sèvi. Waw sa yo bèl pawòl sa yo bèl medam mwen pa vle rete long non men mwen vle fè mesaj sa pase paske gen moun ki gen dwa pa konprann ou konprann gen moun ki gen dwa pa konprann lè yo pran yon gason yo renmen yo plase yo yo marye Se yon manman ki te fèl met sou tè a. Manman sa ki te fèl la ou menm ou gen manman paw tou. Ou renmen manmanw. Mwen konn tande manmanm ap di konsa ke gen yon madanm ki te gen yon pitit fi. Men pitit fi an pat tcheke pou li menm. Kounya madanm nan te di konsa ke ou wè pitit sa poul fon pitit lap sonjem. Pase lè tranche a rèd pou li lap rele manman. Ebyen. Medanm yo pa vle wè manman manman gason yo. Yo pranl pou yo. Yo pap rele yo nan telefòn, yo pap al lakay yo. M dakò, nou nan peyi, pou tout peyi. Si se Ayiti, ok moun nan lwen. Ou gen dwa pa gen chans pou wap pot manje ba li. Men isit tou ou gen dwa pa gen chans pou wap pot manje ba li. E kwak sa gen moun ki chè manje, si w rete lwen. Men, ou ka fè yon ti kòl telefòn. Ou ka al wè l si w rete tou prè l. Moun yo, medam yo pa al wè manman, manman nèg yo. Si yo wè l, yo wè l. Yo pa rele yo nan telefòn. Kèske sa vle di? Ou gen pitit tou. E menm jan an, pitit ou pral fè avè w. Ou pa konnen se menm jan an? Saw wè w fè bèlmè w la se menm jan belfi pral fè w tou Fò nou gen yon ti konsyans Se manman ki te pouse pitit la sak fè w kapab jwenn li pouw marye avè l Men fò w ka rekonèt ke moun sa li gen yon manman Manman sa l genyen an ou sipoze ou gen se devwa w se dwa w pouw rele l nan telefòn oubyen pouw pase wè l Pou wèl gen moun nan gen manman ki gen bèlmè yo, yo pa menm konn kijan yo rele yo menm. Ou ka relel manman. Sak fè ou ka relel manmi? Se paske se manman manman mari ou. Manman mari se manman ou. Pa vre medam? Stop doing that. Ou sipoze al lakay manman mari ou. Ou konprann? Sil defo, si ou ka fè manje, ou ka fè manje pou ba li. Si ou ka penyen tèt li, ou ka penyen tèt li. Si ou pa vle fè sa, men o mwen menm on vizit ba li. Menm on kel telefòn ba li. Menm on kòl. Moun nan chita. Hein li pran nèg li li pap fren li pa rele ma pitit li li pa rele manman paske li gen nèg li nan menn se pou li pa gen moun ki ka fè nèg li anyen e kwak sa genyen ka lwen ke sa menm lè ke manman yo ta bezwen manman nèg la ta bezwen yon kòb si yo ta konnen manm nèg la ba li l yap fache non sa pa fèt son manman l ye tou si ke nap kontinye fè sa. Nap gen gwo pwoblèm avèk Bondye. Nap fè manman gason yo gen sik avèk tansyon. Nèspa? Paske lè ou gen pitit ou, pou wè ou pa ka wè, ou wè ou gen madanm pitit ou. Ki vle di ou wè madanm pitit ou, ou pa ka wè l, ni l pap rele ou nan telefòn, kòman ou ye manmi? Omwen lè fèt li, lè fèt manman oubyen whatever fèt li te ye a, Ou ta di manmi, m'en yon ti kado m'pwèt pou ou. Kòman w'ap santi ou menm, lè w'ap gen pitit gason an tou se menm jan l'ap fè ou? Hein? Li te renmen'n tou. Jan w'ap renmen pitit ou, pikan pa ka pike pitit ou. Depi yon ti pikan pike pitit ou, ou rele anmwe. Jan ou wè pitit ou malad, w'ap kouri al ka doktè avè'l w'ap rele anmwe. E menm jan tou, m'ap ba ou yon ti istwa kout de yon nyès mwen. Ki vle di, w ap gade pou w wè jan sa di. Tifi an ap fè yon pitit, mwen mèt di w li fè ni kouch nòmal ni sezaryèn. Poukisa m di l fè kouch nòmal ni sezaryèn? Li ap soufri lontan avèk tranche pou l fè pitit la. Lè l rive sou 9 li ouvri a 9 pou lal pouse pitit la guess what li paka pousel paskel soufri trop yo vin arive fèl sezaryèn li paka pouse pitit la ankò epi pitit sa demesideve ke moun nan manke mouri rive demesideve epi kounya poul vin pran yon fi Pou fi sa menm nan wi poul wèl paka salil pou fi sa paka vin lakay li kòman nap santi nou medam hein kòman nap santi nou nou pa wè nou bezwen jezi nèg la kntan men nou e nou te fèl hein se nou te fè nèg la se pa nou ki te fè nèg la li gon manman ki te fèl nou sipoze Al wè manman gason an. Nou sipoze fè sa. Paske si ou pa fè sa, whatever moun ou ye a, Bondye li menm l ap fè pitit, pitit madanm pitit ou fè w menm bagay la. Paske li bezwen nou. Lè w al wè l, ou ka fè kè l kontan. Ou ka ba l ti blag, ou ka pale avè l. Jan w renmen manman pa ou? Yon istwa yon moun t ap ban mwen. Li di konsa ke li gen madanm nan toujou al wè manman nèg la, lè l pral wè manman nèg la, li pote, li fè pwovizyon pote. Senèryen, manman nèg la, l ka achte pou yon san dola l pote. Lè l pral wè manman pa l. Li fè gwo pwovizyon l ka achte nenpòt 300 a 400 dola pote. Yon bon jou, nèg la di cheri jodi a nou pral ka manmi. Kounye a lè l di nèg la di nou pral ka manmi. Kounye a li konnen se ka manman nèg la l prale, se pa ka manman pa l, l ale l achte pou yon 100 dola. Hey! Lè l wè mesye a pran wout se ka manman pa li prale li fache. Non, ou pa smart. Menm lè w te fache, e pou kenbe fache a nan kè w. Menm lè w te fache, ou pa sipoze kite nèg la wè w ke w fache, ki vle di, w ap moutre ke w pa renmen manman l, se manman pa w ke w renmen, paske manman pa l. M dakò se manman w te fè w vre, men, se pa konsa bagay la ye. Se pa konsa l ye. Valè ou bay manman pa w la, se ou k ap moutre nèg la ke ou bay manman pa l valè tou. Ou ka bay moutre papa l ke ou ba l valè tou. Pa fè bagay konsa. Mwen sonje yon byen dè mwa ke yon kowòkè m t ap pale avè mwen. Li di konsa ke li menm, li marye avèk mari l. Tanzantan l mande, si w rele manman w, ou rele paran w? Li di, chak mwa, pa, mes, moun yo se Ayiti yo ye. Li òdone nèg la pou yo voye lajan ba li. Pou yo voye lajan bay fanmi an. Paske se li menm ki manman w. Si ke li pat fè w, mwen menm yo pa tap jwenn ou. Sa se byen. Sa se trè byen. Ebyen, medam, si ke Bondye ba w yon mari, mari sa a, se yon fi ki te pote l nan vant li 9 mwa, li ba l tete, li. Pase tout kalite mati pou li, tout kalite pwoblèm, pafwa yo menm al nan prizon, lè ti moun nan piti. Kounye a la, pou jwenn mwayen, pou ap imilye paran, ou pa pale a manman, ou elmi a manman. Wè de fè sa w te ye. Menm lè yo ta di w, a, mwen menm, yo di m konsa ke moun sa yo e dyab. Bon, ekzanp wi, mwen pa nan zanmi avè yo. M pa nan pale avè w non. Si w pa nan zanmi avè yo, ou pa ka nan zanmi avèk pitit yo. Menm lè moun nan whatever sa l te ye a, depi ke ou fè l avèk tout kè, w al lakay moun nan, moun nan pa ka manje w. Moun nan pa ka manje w. Medam, pa fè bagay sa yo. Sonje ke mesye a gen manman. Sonje mesye a gen manman, mesye a gen papa. Pa kite malè sa yo rive nou ankò. M pa di konsa ke pou mari ou pa okipe ou. Mwen pa di konsa ke si ou gen mil dola pou l bay manman ou li, pou bay manman gason an. Men o mwen, w a pran senk san dola, w a pran de san dola, w a pran senkann dola, w a pran san dola, si l gon emèjennsi pou l kapab di, manmi men kòb sa. Gen moun nan ki pa menm vle pou mari ou bay fanmi ou kòb. Poukwa? E pa pou ou l ye sèlman. Labib di vrèman pou kite manman w avèk papa w, pou kite paran ou pou vin abite avè w, men li toujou fanmi n. Se pa jete l jete yo nan anraje sèlman kounye a. Kounye a li gen de. Se de l vin genyen. Nou konprann sa m di nou an? Se de l vin genyen, li pa gen yon sèl, li vin gen de. Eseye, eseye wè sa nou ta fè pou paran yo. Wè sa nou ta fè pou manman yo. Y ap kontan. Rele yo, ba yo ti kòl telefòn, fè yo santi ke ou te mare a pitit ou a, e pa t pou wont, e pa t pou vòlè, ou te vòlè pitit la nan men l nèt, ke li pa gen espwa pitit sa a. Se pran w pran l, rele pou w fè sa w vle avè l. Ou ka touye l, ou ka fè sa w vle avè l. Stop! Stop! Gen yon Bondye nan syèl la kap gade ou. Gen yon Bondye nan syèl la kap gade ou. Pa fè sa pou pa antò devan Bondye. Si ou te konn fè sa chanje. Si ke ou pat konn fè sa. Pa fè l. Pa fè sa k mal yo. Pa fè l pou w pa pote anyen bay moun yo. Toujou sonje ke ou gen manman pa ou, li gen manman pa l, e pou nou tou le de sèvi ansanm avèk manman yo. Se moun yo ye, menm jan avèk po yo. Ou konprann? An n rete nan fas nou byen ba pou n ka pwostène devan Bondye, pou n ka pwostène nan pye l, n ap mande ou pa kite moun yo konsa. Nou konnen gen bèlmè k pa bon, nou konnen gen movèz bèlmè. Gen bèlmè k konn fè moun pase mizè. E konsa tou gen bon bèlmè. E menm movèz bèlmè a, pa moutre l ke ou rayi l. Toujou moutre l paske si w moutre l ou rayi l pral gen gè antre nou menm. Toujou moutre l menm lè l pa ta renmen w. Men lè w wè l avèk souri sou lèv ou, ou toujou ap di, Ay manmi! Ay manmi pa rete ke ou boude l boude non si ou boude li boude sa pa bon kounye a bagay yo pap mache byen men lè ou wè l si ou salye l menm ke l te gen yon kè dyab li pa ka pa reponn ou ou konprann m konnen sa m konnen gen movèz bèlmè tou men se konsa gen movèz bèlfi tou ki pa vle wè Manman gason an ki ap maltrete yo ki menm joure yo. Ou gen pwòp manman w ki redi w fò ou. Si w joure manman w ou pot madichon. Si w bay manman w kou ou pot bay madichon ou pot madichon. Ebyen menm jan tou wi. Pa joure manman nèg la ni devan ni dèyè l. Si l fè yon bagay ki pa bon, di mari w sa. Mari w menm al kote manman l. Oubyen di Bondye sa. Bondye li menm ki gen repons. pou tout pwoblèm. E Bondye gen solisyon pou tout pwoblèm. Li menm li kapab jije byen e nesesè. Ou konprann? An nou al wè manman yo. An nou zanmi yo. Paske pitit la te fè a. Se pou ou menm avèl li ye kounya. Li pa pou li. Ankò ou gen half li gen half ann eseye renmen yo pou Bondye li menm poul kapab beniw de jenerasyon an jenerasyon paske depi ou pa renmen yo e menm jan an tou lè pitit ou a marye avèk yon fi li pap renmenl tou li pap renmenw paske Bondye ap fè menm bagay la pou ou wi. Ahh nou pat konnen? Eben si nou pat konnen, nan ti konsèy sa Monica pote pou nou an, nou kapab tande l epi na banm fidbak, epi na dim kisa nou panse nan sa, ke Bondye beni w, ankouraje w, rete avèk lapè Bondye, al ka bèlmè w, ok? Bondye beni w, God bless you.